Nou kontan avèk ou jodi ankò yn fwa e sou paj sa. PC Sport pou kapab jwenn enfòmasyon spò. Donk nou kontan, nou kontan. Se avèk anpil plèzi. Nou rejwenn nou ankò yn fwa sou paj sa PC Sport Live. Donk. Jan ke ou kapab wè li nan sou paj lan la, nou pral pale de seleksyon nasyonal foutbòl lan ki a Punta Cana, Repiblik Dominikèn e ki ap prepare la pou 2 match eliminatwa 5 e 8 jen kap vini la. N ap fè yon ti pale de seleksyon an. Nou pral pale tou de eliminatwa nan zòn am Sid lan puiske dè demen la, senkyèm jounen an ap demare. N ap wè afich yo. Epi n ap pale de Copa America, piske nou konnen se le Brezil ki akeyi 47 èm edisyon an. Donk apre ke l Arjantin e la Kolonbi, donk 2 peyi sa yo ki t ap òganize Copa America, men akoz de kriz sanitè fè ke yo pa ka òganize l, le Brezil ki akeyi, alò ki pral akeyi Copa America k ap demare apati de 13 jen k ap vini la. E pi, n ap pale de tenis avèk Naomi Osaka ki retire l nan tounwa Roland Garros lan ki ap dewoule an Frans sou tè bati. Donk, Naomi Osaka ki li menm te fè de deklarasyon avan tounwa ke l p ap pale avèk laprès. Donk, apre presyon òganizatè yo, men Naomi Osaka ki fon kraze kite sa nan tounwa Roland Garros lan. Donk, se sa ke nou pral pale jodi a nan live sa a. Donk nou konnen ke ou menm ki sa wap fè, wap like paj lan, wap share li, wap kite komantè, e wap follow paj lan tou. Men tou nou sou euh, YouTube, donk ou kapab ale sou YouTube, klike Philippe Charmant, donk wap wè tout video ke nou poste sou YouTube, donk ou menm wap subscribe e paj YouTube nou, donk sou Facebook lan, follow paj lan de fason aske pou plis moun kapab. jwenn enfòmasyon e a chak fwa nou monte live tou ou menm pou kapab jwenn enfòmasyon yo. Donk, nou pral demare avèk enfòmasyon spòtiv yo. Nou pral pale a prezan de seleksyon nasyonal la senyor lan ki a prepare li nan Republik Dominikèn, Ayiti ki pral gen pou jwe 2 match eliminatwa pou mondyal Qatar 2022 an. Se pral kont Il Teken Caicos, se pral le 5 e kap vini la, Ayiti pral jwe kont Il Teken Caicos, Ayiti ap deplase, e le 8 ekip Ayisyen nan ap resevwa Nicaragua. Men pou mwen ke nap pale an la, ekip Ayisyen nan li an Republik Dominikèn nan kad yon mini staj, tout jwè yo rejwenn. staf teknik lan, yè madi an, se te okazyon pou tout jwè yo rejwenn staf teknik lan, donk sof Meshacca Jerome, dimanch lan klèb li El Paso Locomotiv ki anonse ke footbalè sa li menm li blese li fòfè, kidonk li pap jwe 2 pwochèn rankont eliminatwa avèk seleksyon ayisyèn. Men apa de sa tout lòt jwè ke Jean-Jacques Capier te fè apèl avèk yo, yo a la dispozisyon li men gen yon jwè ki pral ranplase Jacques Pierre men jiska prezan nou poko alò ki pral ranplase men Jacques Jerome byen antandu jiska prezan nou poko konnen non jwè sa ki pral gen pou defann koulè ekip ayisyèn nan donk maten antre e seleksyon an antrene yon antrene donk demen e jedi an ap gen pou kite Punta Cana replik dominikèn pou yo kapab rann yo a il Tecan Caicos pou kapab jwe match eliminatwa sa. An nou wè non jwè ki deja a la dispozisyon e de Jean-Jacques Pierre, gadye yo se Johnny Placide, e Andy Bordenave, e José Duverger, defansè yo se Carlin Acus, Stéphane Lambèze, James Geffrard, Ricardo Adé,

E Canedie Antoine e genyen Derick Etienne. Donk se jwè sa yo ki pral defann koulè ekip ayisyèn nan. 5 kont Iltekin Caicos, 8 kont ekip Nikaragwa. N ap raple ke ekip ayisyèn nan nan premyè sòti li nan faz eliminatwa sa yo te fon viktwa 2 zero kont la seleksyon Beliz de foutbòl nan stad Sylvio Cator. e yon gwoup ki alapòte ekip ayisyèn nan, lè n pran Il de Can Caicos, Nikaragwa, e Beliz, e Sent Lisi ki te fè pati de gwoup sa men te vin deziste akoz de pwoblèm ekonomik ke federasyon peyi sa genyen e egalman kriz sanitè lan, donk Sent Lisi li menm ki deziste men rete nan e advèsè ekip ayisyèn nan se Beliz, Nikaragwa, Il de Can Caicos. Donk e Nikaragwa donk se advèsè sa yo ke Ayiti genyen nan gwoup li an, yon gwoup ki a la pòte de ekip ayisyèn nan. Donk nap kite aktyalite seleksyon ayisyèn nan foutbòl lan pou n toujou kontinye pale de eliminatwa koup du mond men nou ap pran direksyon zòn am sid lan. Donk nou konnen zòn am sid lan pral genyen kopa amerika men byen avan. match e Copa America yo, men pral genyen sa yo rele eliminatwa koup du mond mwen Qatar 2022. Demen ap genyen match kap demare, majorite match yo pral jwe nan okazyon 5 yèm jounen an ki ap demare nan zòn am sud lan ap gon sèten Argentine ki pral gen pou kwaze ekip Chili an. Se pratikman yon bèl matchè ke l pral ye. Nou konnen Chili ki ranpòte 2 Copa America sou ekip Arjantin nan, 2015 e 2016. E Chili se youn nan ekip ki ki kapab bay pwoblèm avèk dè ekip tankou le Brezil, L'Argentine e menm Uruguay. Donk ekip chilyèn nan kab deplase demen pou jwe. kont seleksyon Arjantin de Lionel Andres Messi. Donk se pratikman se pral yon bèl match nan kad eliminatwa sa, se pral a apati de e 5 è e ke rankont sa li menm li pral gen pou jwe e 5 è e ke ekip Arjantin nan pral kwaze Chili. Men byen avan match Arjantin-Chili an demen, ap gen Bolivi ki pral jwe kont Venezuela, gen Urigwe ki pral kwaze ekip Paragwe lan, se ta dwe yon lòt bèl match, se a 3 zè, 5 è Arjantin-Chili, epi a pati de 7 è gen Pewou ki pral jwe kont ekip Kolonbi an, donk se 4 match sa yo kap genyen demen nan kad eliminatwa 5 è joune an. Brezil pral gen pou jwe kont ekip Ekwatè lan se pral vandredi kap vini la e ke Brezil pral gen pou kwaze ekip Ekwatè lan Brezil ap jwe apati de 5 è 30 kont ekip Ekwatoryèn e foutbòl lan donk pratikman se match kap genyen e nan joune eliminatwa sa pou 4 ekip batay pou al jwe Koup du mond Qatar 2022 nan zòn am Sud lan. Ann al gon ide de klasman nan zòn sa, zòn am Sud lan avan menm nou wè lòt enfòmasyon, lòt enfòmasyon ann gade kòman klasman an li prezante, Brezil se li menm ki an tèt avèk 12 pwen, dezyèm se Larjantin 10 pwen epi nou jwenn Ekwatè ki an twazyèm pozisyon ki pral advèsè Brezil nan pwochèn jounen yo la. Avèk 9 pwen, katriyèm se Paragwe 6 pwen, 6 pwen egalman pou Urugwe ki senkyèm, Chili sizyèm avèk 4 pwen, genyen ekip Kolonbi an ki gen 4 pwen k setyèm, Venezuela an nou di an uityèm pozisyon avèk 3 pwen, Pewou, Bolivi ki genyen nevyèm e dizyèm plas lan tou 2 ekip sa yo genyen yon grenn pwen nan klasman. e zòn Amerik di Sid lan. Men ap gen yon lòt joune apati de semèn k ap vini la, 8 jen k ap vini la pral gen yon lòt joune eliminatwa avan Kopa Amerika a. Enben, match ki pral genyen apati de 8 jen k ap vini la, Ekwatè pral jwe kont Pewou, Venezuela pral fas a Urigwe, Arjantin ap deplase pou jwe lakay Kolonbi, Paragwe kont ekip Brezil lan, Chili, Bolivi, donk se afich k ap genyen. nan sizyèm joune zòn am sud lan. Donk ekip yo ki pral la sèvi avèk match eliminatwa sa yo pou yo kapab prepare e Kopa Amerika 2021 an. Kopa Amerika sa ki pral gen pou ki pral gen pou dewoule pratikman nan peyi Brezil, pwiske tou suit Match eliminatwa yo Match eliminatwa yo 8 jen k ap vini la Enben ekip yo ap tou rantre nan Kopa Amerika Bon ann tou pale de Kopa Amerika Piske Koma Kopa Amerika kouwè n konnen li E sitiyasyon an te vrèman konplike pou Konmebòl E jiska prezan Li un pti peu konplike men ki gen yon ouf de soulajman puiske depi dimanch ki sot pase a la Conmebol te nan yon sitiyasyon enstans ki ap dirije foutbol an Amerika di Sid lan te nan yon sitiyasyon difisil apre ke Copa America fin retire nan peyi Ajantin. Donk pou te jwenn yon peyi ki pou òganize konpetisyon an a mwen de 15 jou. Donk se vrèman konplike pou Conmebol. Men yo finalman jwenn Brezil ki ouvri pòt li pou akeyi edisyon 2021 an. Men, jiska prezan, prezidan e prezidan peyi Brezil lan, li menm ki dakò pou Kopa Amerika a, dewoule nan peyi Brezil ki se Jair Bolsonaro, prezidan peyi Brezil, dakò pou Kopa Amerika a dewoule, men genyen lòt otorite brezilyèn yo ki yon ti pe, an nou di kont, Brezil akeyi Kopa Amerika. Piske menm pwoblèm ke Kolonbi, Lajantin genyen, Pou te akeyi Kopa Ameka, Brezil genyen menm pwoblèm nan tou, kriz sanitè lan, piske Brezil se dezyèm peyi nan mond lan ki pli touche de kowonavinus, ki bay ki bay plis ka de kowonaviris apre Lèzetazini. Donk nou wè Brezil gen anpil moun ki mouri o Brezil, anpil moun ki kontamine avèk kowonaviris lan. Men prezidan an te avanse. pou te fè konnen ke Brezil gen yon teritwa ki pli laj, donk yo kapab jere match yo ki pral jwe nan stad yo. Kidonk, Brezil se li menm ki pral òganize Kopa Amerika sòti 13 jyen pou rive 10 jiyè k ap vini la a, men menm fòma a toujou kenbe. Menm fòma a toujou kenbe. Gen. 4 eta ki pral akeyi Copa America, eta sa yo se Rio de Janeiro, genyen Mato Grosso, Goiás avèk Brasilia ki se kapital la. Donk se 4 eta sa yo o Brezil ki pral resevwa match Copa America. Men match yo pral dewoule san piblik. San piblik, yon fason pou kapab jere. e kriz sanitè lan, pap gen moun ki pral fè deplasman, pap gen sipòtè ki prale nan stad yo, men se san piblik, men gen anpil gouvènè peyi sa yo, eta sa yo, yo menm ki yon ti jan opoze pou match sa jwe nan eta yo. Donk se genyen anpil dout sou òganizasyon Kopa Amerika, lè n di pale de dout, se pa le fè ke. Konpetisyon an li pap dewoule nan peyi Brezil, men se yon konpetisyon nou kapab di jwè yo dan lansanm m rete kwè ke yo pa vreman retwouve yo. Lajwa ke pou ta genyen pou yo jwe yon konpetisyon, li pa vreman nou pa santi ke li retwouve lakay jwè yo konsa, puiske genyen de deklarasyon ki fèt otou de. de kriz sanitè ak Copa America tankou Luis Suarez ak Edinson Cavani, gen Diego Godin, jwè sa yo ki pale otou de sa ki ap pase foutbòl America du Sud lan e nan moman de yon kriz sanitè men kanmenm e konpetisyon an li te repòte pou ane sa. E Kolonbi nan yon premye te te mande a Conmebol pou te kapab repòte e Kopa Amerika men Conmebol te deside kenbe yon fason pou kapab òganize konpetisyon an ane an la. Donk Kopa Amerika nòmalman ap dewoule sòti 13 jen pou rive 10 jiyè k ap vini la nan peyi Brezil donk se Brezil ankò yon fwa ki pral òganize l aprè 2019 e ke le Brezil te ranpòte l donk sa fè 5 fwa Brezil òganize l Li ranpòte li. 5 Copa America Brezil òganize deja. Li ranpòte l. Donk èske ane sa se yon opòtinite pou Brezil ta ranpòte Copa America sa? Donk n ap tann apati de 10 Jiyè k ap vini la pou n gade èske se Brezil k ap ranpòte Copa America puiske Brezil deja ranpòte 9 Copa America. Donk jan ke nou di l nan la. Kopa Amerika ap dewoule nan peyi Brezil, fòma a pa chanje, se toujou avèk 10 nasyon an Amerika di Sid. Poul 2 poul de 5. Gwoup A genyen Arjantin, Bolivi, Chili, Paragwe, Urigwe. Gwoup B an se Brezil, Kolonbi, Ekwatè, Perou, Venezuela. Donk se 10 peyi sa yo ki pral patisipe nan Copa America 2021 an. Donk fòma a ki chanje puiske byen avan se avèk 3 poul de 4, 12 peyi, t konn toujou genyen 2 peyi envite ki pa fè pati de Amerik di Sid ki patisipe nan Copa America a. Men pou ane sa la se sèlman 10 peyi an Amerik di Sid yo ki pral jwe Copa America a. Men fòma a ki chanje avèk 2 poul de 5. Donk se yon sèl ekip kap elimine nan premye tou. Se yon sèl ekip ki pral elimine nan premye tou. 4 lòt nan chak alò 4 nan chak gwoup yo ap jwenn kalifikasyon yo pou lè kar de final. Men kòman sa pral fèt? Tou dabò premye nan gwoup B an, ekip ki sòti an premye pozisyon nan gwoup B an pral jwe kont katriyèm nan gwoup A. Epi dezyèm nan gwoup B an pral jwe twazyèm. nan gwoup A, premye nan gwoup A pral kwaze katriyèm nan gwoup B an, epi dezyèm nan gwoup A pral fas a twazyèm nan gwoup B an. Se konsa kar de final yo pral gen pou dewoule, donk ekip ki kalifye, 4 ekip nan chak gwoup yo, se yo menm ki pral jwe kar de final nan zafè Kopa Amerika 2021 an. Donk se konsa sitiyasyon foutbòl lan ye an Amerik di Sid. nan eliminatwa egalman Copa America. Donk nan zòn Ewòp la pou nou konnen pral gen koup dewòp ki ap demare 11 jyen kap vini la. Ekip Ewòp yo yo menm yap jwe 2 match amiko euh, pwiske jodi a la genyen diferan euh, match euh, ki ap jwe an Ewòp. Demen tou pral genyen 2 afich pou prepare e eliminatwa koup dewòp lan tankou nan moman ke nap pale la genyen la Hollande ki ap jwe avèk Ekòs ou Ekòs kap mennen sou la Hollande match lan ki genyen anviwon 15 minit depi ke li demare la epi enpe pli ta nou pral jwenn yon Almay ki pral jwe kont ekip Dànmak lan la Frans pral gen pou kwaze peyi de Gal. Donk se de rankont ki genyen jodi an la. E pi demen ap gen match nan an Ewòp tankou genyen Beljik ki pral jwe kont la Grès. E pi vandredi pral gen yon sèten Espay kont ekip Pòtugal lan. Donk se pral yon bèl match amikal. Donk se otan de afich kap genyen. an Ewòp de fason aske pou ekip yo prepare koup dEwòp 2021 an nou kouwè n konnen l deja ki pral gen pou dewoule nan 11 vil pap gen yon peyi wot jan sa konn fèt avan men se plito 11 vil ki pral akeyi match e 24 nasyon ap patisipe nan koup dEwòp 2021 an ane sa donk. Se sa ki kenbe aktyalite foutbòl lan. An nou al pale aprezen de tenis. Piske tenis, tounwa Roland Garros lan ki ap dewoule sou tè bati an Frans. Men nou pral pale spesyalman de Naomi Osaka, li menm ki pratikman la fon kraze kite sa nan tounwa. Li fon kraze kite sa nan tounwa a. E avan ke li te patisipe nan tounwa Roland Garros lan, Naomi Osaka te pale de e kestyon konferans de pres yo li pap patisipe la dan yo. Li pap patisipe nan konferans de pres, li pap reponn kestyon jounalist yo. E ben rezon li te evoke, li te di ke se yon fason pou kapab prezève sante mantal li. Donk li di dèfwa jounalis yo konn poze dè kestyon ki konn ba yo dè pwoblèm konprann donk li pat li te anonse ke li pap reponn kestyon jounalis ki pap patisipe nan konferans de près donk komite òganizatè tounwa. te menm menase pou te peye pou l te fè l peye amand. Efektivman, Naomi Osaka ki gen pou amand pou l peye de 15 mil dola ameriken. Men anplis de sa, li jwenn presyon bò kote komite òganizatè tounwa, donk sa ki vin pouse l ke li retire l nan tounwa ki donk Naomi Osaka kite tounwa Roland Garros la. Men ki jwenn soutyen anpil spòtif. tankou Serena Williams li menm ki pote soutyen l a Naomi Osaka, genyen Gael Monfils, Novak Djokovic, genyen basketè Stephen Curry li menm tou ki pote soutyen l a Naomi Osaka pou desizyon sa ke l pran. Donk Naomi Osaka pa nan tounwa Roland Garros la ankò men nou konnen ke se yon sifas ki parèt enpe difisil pou Naomi Osaka men kanmenm ki te genyen premye match li an. Men nan dezyèm match lan li abandone l, li retire l nan tounwa tenis lan. Donk euh, pratikman euh, se la nou kanpe live lan pou euh, jodi an la. Mèsi a tout moun ki toujou branche paj PC Sport pou suiv enfòmasyon sportiv yo avèk mwen menman Philippe Charmant. Donk nou bon randevou pou yon lòt lè, men pa bliye like paj lan, pa bliye share live lan, pa bliye Kite kòmantè, follow paj lan epi sou paj YouTube nou tou. Donk ou kapab ale wap klike Philippe Charmant wap jwenn tout enfòmasyon spò yo. Babay tout moun, a la pwochèn.